Nap fann janm wi kisa gen kounya. Gon sex mal, m di sa, m son fanm a zozo, m son fanm ki gon peni. Men eske ou konn bande?
Byen sur m bande, men m pa bande jan pou m bande pou yo fè medikaman.
Bande m bande, m fè m pa fè. Eske ou gen dezi seksyèl?
M gen dezi seksyèl pou mari m. Ok.
Men mari w. Mari m son etero, son gason ki renmen fanm, ki renmen m. Paske m son fanm. M son fanm ki ne de sex mal. Ou ta fin ap mouri sou kesyon doktè a. Wi, nòmalman wi. Nòmalman, lè w fèt, ou fèt avèk yon sèks ki maskilen. Konprann mwen pou w ka byen konprann sa m vle di an. M pa vini pou m pou moun dakò avè m ou pa. Mwa se ke je fè, m se yon militant, yon aktivis nan dwa moun. Mwen m vle pou dwa m respekte. M vle pou moun konnen ke chak moun genyen oryantasyon seksyèl yo avèk idantite. Mwen konprann. Non, m konprann. Men m vle klè e eksplisit nan sa m ap di an. Kòman ou ka konprann ke yon moun ki fèt, k ap viv e si m te ka fèt pou m te etewoseksyèl, pou m te ka santi m etewoseksyèl, lè m soti nan lari an pou pèsonn moun pa diskrimine m, stigmatize m, voye wòch dèyè m, arsele m, se la m t ap santi m byen. M pa t ap janm rantre yon kote pou m santi pou m rantre yon kote pou m ap pede kriye, pou m ap jwenn kòmantè ki negatif, pou m santi m pa alèz. Kmsi pou m di, se sa m renmen, kmsi se tristès lan, se hèn nan, se pèn nan, se diskriminasyon an, se stigmatizasyon an. M t ap toujou fè chwa oubyen chwazi rantre yon kote pou m santi m byen. Mentenan, èske nan pozisyon kmsi ke m santi ke m fanm nan e ke m pa kapab dewoute de wout sa e ke m santi sa se idantite m, sa se mwen ke l ye. Yo fè tout bagay, mennen m legliz, fè m kouri sou tèren, frape bib nan tèt mwen, di s on satan, s on dyab pou l chanje. Non! Sa se idantite m. Se vre ke m fèt avèk sèks mal lan, men pandan w fèt avèk sèks mal lan, sèks lan li la, li la se vre, men mentnan pandan sèks lan la, èske sèks sa a, li la pou m itilize l pou m fè penetrasyon oubyen pou m renmen gen atirans pou fi? Li di m non. Sèks lan, li la se tankou li nan fèt jan mwen, jan ke moun yo di, li devan m, men. M pa ka fè anyen avèl paske tèt mwen dim yon lòt bagay pandan sèks lan la men lespri m dim ke you know what sèks lan kòmsi li pa itilize w anyen ou pa ka fè anyen avèl kòmsi lanmou ke m genyen santiman ke m genyen ale vè gason e lè m yon gason donk m atire pa li lè m yon gason ke m renmen donk m vin wè ke yo you know what donk peni m pa di ke m son gason peni pa di ke se gason pou m renmen peni an la li jis idantifye ke m son pèsòn de sèks mal Men se tèt mwen, se kisa m santi psikolojikman, se kisa k anndan m, se pa kiyès ke m atire, se ki moun ke m damou kounye a pou m viv, e lè m wè se gason, donk klèman m konnen ke mwen s on fanm ki renmen gason. Se vre ke m fèt nan yon kò kote ke sosyete an anpil moun pa konprann konsèp la, anpil moun kòmsi pa dakò ak konsèp lan, anpil moun pa konprann kisa k transidantite e kisa ki janr lan, men. yon pèsòn trans, yon moun ki nan kominote LGBT, yon alye, lè m menm di alye, moun ki travay ansanm avèk nou, e menm yon pèsòn ki nan kominote LGBT, ki nan klozèt, ki konn sa n ap viv, konprann sa m ap di an. Paske pou anpil moun, lefè dètre omoseksyèl, dètre trans, gen anpil trans ki ap travay ann Ayiti, gen m konnen k ap travay, m pa pral di, men gen yon trans ki anndan Digicel, se yon transeksyèl, anndan Digicel, ki ap travay men ki pa la, ki vwayaje kounye a, ki te gen òganizasyon, pa gen moun ki te konn kiyès ke li ye, paske li fini tout etap li, Vwa l feminize, li gen sen, li gen vajen, li gen tout bagay. Donk, yon gason ou yon fanm konsa parèt devan w, donk, li gen yon vwa ki trè feminen, li gen yon kòpilans ki trè feminen, ou wè bèl, paske.